kòb sou entènèt e nan fen video a nou pral montre w e ki kantite kòb nou menm nou deja fè sou kont hotmart la se yon kont ki trè fasil pou kreye men jodi a nap montre w kòman pou kreye kont la nan yon lòt video nap montre w kòman pou konfigire kont la e nan yon lòt video ankò nou pral montre w kòman e pou afilye avèk pwodwi ke ou pral fè maketin pou pwodwi ou pou vann e nan yon lòt video ankò nap montre ou kòman pou fè maketin pou pwodwi ou kòman pou pèsonalize link ebyen ke ou pral pran pou ke ou kapab fè maketin pou pwodwi ou se yon kont ki vrèman fasil pou kreye e nou pral montre ou kòman pou fè sa byen fasil men byen avan nap mande yon gwo sèvis Si tout fwa w potko abòne a chanèl la, fè sa koulye a, paske chanèl sa a nou toujou mete de kontni ke nou panse kap enterese w. E nou prale, nou pral monte sou yon navigatè, ou menm wap chwazi kenpòt navigatè ke w vle, map chwazi Chrome, ou menm ou kapab chwazi nenpòt navigatè ke ou vle. Dakò, lè w fin monte sou Chrome, wap make Hotmart.

Nap chwazi yon lang. Alò si tout fwa ou pa domine e pòtigè a, ou kapab chwazi yon lòt lang ke ou domine, ki vle di ke ou konprann trè byen. La map chwazi fransè. Apre sa map di traduzir l. Ok, nou wè li li chanje an fransè. Map klike pou les affiliés. Klike pou les affiliés. E answit. Sa a tou, ou kapab mete l nan lang franse. W ap fè menm jan ankò, klik dwa, apre sa w ap chwazi lang lan. L ap di Quiero vender cent real un producto. Klike sou li la. E answit, nou pral wè kòman ke l ap parèt. Nou pral wè kòman ke l ap parèt. e answit la wap mete nonw konplè la ekri nonw konplè mete nonm konplè ou menm mete non paw e answit la wap mete yon email yon email map mete yon email mete yon email

Klike sou li la konsa. E apre sa wap klike kote ki di Continual. Kontinye. Li di email la envalid. Kem verifye pou mwen. Email la envalid vreman. Gen yon se kem bat mete. Ok. Assureman. Ya banm pase kou liya. Ok.

Se yon platfòm ki vrèman vrèman enteresan mwen se platfòm ebyen favorim li vrèman vrèman enteresan e se sa ke nou tap montre ou nan video jodia kòman pou kreye yon platfòm pou kreye yon kont hotmart sou telefòn ou oubyen sou laptop ou e nan pwochen video ke nou pral fè nou pral montre ou kòman pou konfigire kont lan. Nou pral montre w nan lòt video ankò kòman pou e afilye avèk pwodwi yo e kòman pou ke ou kapab ebyen fè maketin pou pwodwi yo pou ke ou kapab vann. Kòm nou te di w nan montre w ebyen kòb ke nou fè deja sou platfòm nan. Dakò mwen pral monte sou yon lòt kont kem genyen. Nou pral montre w kòb ke nou fè deja. Egi si nou di w nou kòb platfòm sa a se yon platfòm ke w kab fè kòb sou li, fòk nou demontre w nou menm ki kòb ke nou fè deja, konbe kòb ke nou fè deja sou platfòm nan. Nou pral montre w. M pral monte sou sou yon lòt kont Hotmart ke m genyen. Dakò, m ap klike para afiliados.

Koulya m pral mete Alò se kont ke m te kreye a ki ki parèt la men se nan lòt kont la ke n bezwen rantre. M ap sòti nan kont sa a. Sa ye. M ap sòti nan kont sa a. Koulya m pral mete ebyen lòt kont ke m gen an.

Gentrad Ok, mwen deja antre sou kont la E nou pral montre ou e kòb ke nou deja fè sou platfòm nan Dakò, nou pral montre ou Mwen pral ale la kote k di E Saldo Saldo, nou kapab wè 0 ki vle di mwen te deja retire men nou pral montre w e kòb ke nou retire deja yo. Dakò? Nou pral montre w sa. Nou pral montre w nan kle kote di Recibos. Klike la. E answit mwen pral kote ki di Pendente. Eske nou wè la se kòb ke mwen deja e fè sou platfòm nan. Dakò mwen fè yon premye kòb ki se nou kapab wè 72 rèz 14 santim e mwen fè yon dezyèm kòb ankò ki se 217 reais 6 santim ki vle di se kòb sa ki mwen deja fè sou platfòm Hotmart. Se yon platfòm ki vrèman enteresan nou konseye ou pou ke ou kapab al kreye kont ou sou platfòm sa e pou ke ou kapab fè kòb sou platfòm nan. Se te video sa ke nou te pote pou ou, si w renmen video a e pa ezite mete yon like anba video a e pataje l avèk tout moun ke w gen sou kontak ou e pa bliye ou menm ki poko abòne, abòne a chanèl la pou ke ou kab fè pati de kominote nou an e konsa wap benefisye anpil video de valè ke nou gen sou chanèl la. Mèsi paske w rive nan fen video a, wap tande nou ankò nan yon lòt video sou menm chanèl sa ki se Wilner Cerilus.